Oh oh! Ala pipirit menm gen tan ap fè bri nan zòn nan. Mezanmi! Mesye! Men gon bagay moun pa ka imajine wi. Gen lè Bondye met yon ti souflèt nan bouch yo pou yo soufle kou chak maten pou moun ka leve, yo menm avèk kòk. Pandan map di sa a vre mesye. Apam gen yon ti kòk, ti kòk la pa janm chante. Sak pase l? Ahh! Li genlè poko gen laj, li poko majè. Gade kòk madan Polon an. Depi l jou chak maten li menm ki reveye tout moun nan zòn nan. M konn sak fè sa, ale wè l fè repetisyon avè l wi. Mesye! Bon kilè l gentan jou la? Talè a la m abiye m men dòmi fon ti pran m kounye a la l gentan jou l gentan fè klè mesye de tout fason m pa ka konprann bagay sa a non epi depi moun kouche sa w tande a la a vant ou gentan fè tyòbòlòk oo epi tou ooh wè sa m ap di a. M gentan ap bay Hey sa m santi la An tande a la Misye menm menm nan l wè moun ap bay l gentan vin pou l met kò l atè Sak pase la Mesye Mesye si m al bay li la bon èske èske m pap fèb Men e pa vre non Hey si bagay la te bon l pa tap janm vle ret nan vant mwen Oh oh Apa l vin Li vin tou li tou vin pou l tiye m

Fò pa fè sa wi. Bon kounye a la ou vin la a granm maten sa si m te gen si m te gen fanm avè m nan kay la la granm maten sa. Gad gad koulè gad koulè bòt ti bra chèn li bezwen fanm gade gad gad kanpe l gad twa ka konson nan sanble 2 janm bra Kounye a ou men jan ou di l la. Ou menm menm menm nan se konsa manman w leve w ou byen ki edikasyon ou genyen ou vin lakay moun si se manje ou vin dèyè granm maten an la ou vin dèyè manje moun ou pa ka vin la se kounye a se la moral w ap fè m avè tenis mwen. M pap vin lakay ou pou w ap manke m dega. Ou pa ka manke m dega.
Gad yon nèg mesye. Epi jan w wè a la, kòm yo di mezi lajan w mezi wonga w. Kounye a, lè w wè bòt la gwo a, men kantite lajan m. Sa vle di, w al nan mache a, olye pou w pran youn ki bon pou ou, ou ba yon gwo kòb, ou pran yon gwo tonton. Epi de, de, de tout fason. Ou ta pran yon fòs pye w. Ok, de tout fason, m ba w vag ou. M ba w vag ou pa gen pwoblèm. Bon,

Mwen pa bò manti. Grangou a demanti pile m, mwen m demanti pile l. Grangou a demanti pile m, li demanti pile m, li demanti pile mwen. Mwen m demanti pile ti bwatis, m demanti ti pile l, m demanti pile li. M demanti pile misye. Kounye a la, si misye te, si misye te toujou alèz avè m la, si m pa t kase senti l. Kounye a bobo, e pa mwen sèlman t ap manje bobo sa a la, non nou de a fò m te ba l ladan l. De tout fason, m ap kòmanse manje afè m depi isi a. Misye yon nèg ki gen dwa al mande m rekonsilyasyon pou l ka, pou grangou pa maltrete l ankò. An m chire afè m. O, o! Gen lè yo fè sachè bonbon sa yo vin pi di kounye a. A pa l manke rache ensiziv mwen. Mesye! De tout fason, ban m met molè yo tou.

Eh eh Fadel pral fin jou konsa, sa w tande a, twalèt gentan kenbe m. Tubadis menm gentan parèt vin vin vin vin rele m. Kòm li mal pase m kase senti l. Eh Lè konsa w ap kriye, w ap soufri e ti enbesil. Gad kote m gaspiye yon rim plat. Sa, m gen rim plat pou ap gaspiye bò kote pa m mesye. M gaspiye rim plat yo nèt, nèt, nèt. Ti Bradis ap mal pase. An de tout fason, kounye a m ap manje bonbon Ti Bradis sou grangou. Kounye a la a, si m pa t kase senti w lè konsa la a, e m ravò ki t ap manje bonbon sa a nou de a, paske w pa janm kite m manje.